Pale de mèt kal nan vodou ayisyen an. Se yon lwa ki vrèman cho ke l ye. Ou jwenn li nan divizyon Petro e gen menm ki di li fè pati de fanmi Gedevi yo. Se yon lwa ke w jwenn nan baryè kote ki ba w aksè ansanm avèk de espri malveyan. Si w vle travay avèk espri malveyan, se li menm ki pou ba w aksè. Jodia nou vin pale de mèt kalfou nan vodou ayisyen an. Son lwa ki vrèman cho ke liye. Ou jwenn li nan divizyon Petro e gen menm ki di li fè pati de fanmi Gedevi yo. Se yon lwa ke w jwenn nan baryè kote ki ba w aksè ansanm avèk de zespri malveyan. Si w vle travay avèk espri malveyan, se li menm ki pou ba w aksè a espri sa yo.

Pa gen konsèp lanfè ke nou konn tande kretyen yo ap pale a. Tankou moun nan fè mal kòm pinisyon l al pase etènite l nan lanfè. Non. Men, anndan Ginen, gen plizyè wayòm ki plizyè plas. Ginen, se la espri yo ap viv, nan mond espirityèl la. Ebyen gon kote menm gon wayòm pou enèji negatif yo, pou enèji ki ba yo, moun kap fè mal yo, espri malveyan yo, yo gon wayòm menm anndan ginen. Ebyen mèt kalfou se li menm kap jere baryè wayòm sa. Konsa tou gen moun ki di mèt kalfou avèk papa legba se 2 marasa nèg sa yo ye enbyen se paske nèg sa yo yo gen prèske menm djòb men se 2 antite diferan ke yo ye yo vrèman sanble ou pase pa papa legba pou ale nan ginen pou gen aksè ansanm avèk lwa yo. Men, pou w gen aksè ansanm avèk dezespri malveyan, ou pase pa mèt kalfou. Donk, de nèg sa yo, se jeran baryè ke yo ye, men se de baryè ki diferan, yo pa menm antite, e sa k fè yo di w ke se marasa nèg sa yo ye tèlman dyòl yo sanble, epi yo sanble. Menm jan ansanm avèk anpil espri. Yo gen anpil fasad yo gen anpil dimansyon nan yo menm ebyen se menm bagay la pou mèt kalfou wap jwenn mèt kalfou 3 wap jwenn mèt kalfou 4 sa ki pi danjere a wap jwenn legba kalfou legba kalfou se yon melanj mèt kalfou ansanm avèk papa legba lè w pran 2 sa yo met ansanm li vin kreye yon lòt fòs. Danmbala ki se yon trè gwo lwa ki vrèman pwisan nan vodou a, lè l sou fòm petwo li, yo rele li Danmbala Tokan Miwaze. Lè sa a li se papa Mèt Kalfou. E sa k fè Mèt Kalfou se lwa ki pi gran, ki pi danjere nan simetyè a. Wi, nenpòt travay kò a fè, ou pase pa bawon. paske bawon se li k ap jere simetyè a. Men, pou w ale nan simetyè a, fò w pase nan kalfou. E sa k fè li fè sans ki mèt kalfou, li pi danjere e pi puisan, pi gwo lwa ke bawon. E yo rekonèt mèt kalfou Antanke yon nonm k ap jere konfli ak zafè ant sosyete sekrèt sakre yo, tankou Bizango, Sanpwèl, Banzobop, eksetera. Nou konnen sosyete sa yo, yo reprezante fòm sistèm de jistis nan vodou a. Se sèl gwo manbo ansanm avèk ougan ki vrèman antrene, ki konn pratik sa a ki ka rele mèt kalfou, ki ka travay ansanm avèk jan de lwa sa yo. Paske son lwa ki vrèman danjere, ki vrèman pwisan. e anpil moun pè li. Se yon lwa ki yo rele li se mèt mèt zafè maji. Paske nenpòt maji w ap fè a, nenpòt travay, nenpòt sò ki bezwen ou bezwen fè, ou bezwen lage sou yon moun, ebyen w bezwen pase pa mèt kalfou. Se li ki pou ba w aksè a. Se yon lwa ki ka fè bagay disparèt e li fò nan gerizon anpil. E yo konn travay ansanm avè l pou kraze koup, pou kraze relasyon, kraze maryaj, fè chak moun fè yon wout. E li renmen fè dil anpil, si w pa konnen, si w pa gen moun sou ou, l ap fasil bon sou ou. Li vrèman danjere e ou pa ka sènil fasil. Dil la fè ansanm avèw se pa dil pou pran a la lejè konsa. Wap wè gen de kote yo reprezante mèt kalfou antanke Jezi kap pòte yon kwa sou dol. Ebyen se paske mèt kalfou li pote transgresyon ou yo. Se kòmsi l aji antank yon avoka pou ou menm, men se plis moun k ap fè mal yo. E sa k fè, gen moun ki asosye l ansanm avèk Satan tou. Tankou moun ki renmen vòlè, k ap touye moun, k ap fè bagay mal, bagay ilegal. Ebyen, nan vodou nou kwè nan karma. Pa gen anyen ke w fè sou tè sa a ke w pap peyil swa nan vi sa oubyen nan lòt vi a ebyen yo ka fè apèl ansanm avèk mèt kalfou pou jere kama yo a gen de kote wap pase an ayiti ou ka wè yon pye kalbas men wotè oubyen yon pye palmis men wotè yo mete yon drapo wouj e nwa sou li ebyen sa vle di espri mèt kalfou yo. Akeyi espri mèt kalfou yo plase espri a nan zòn sa menm. Li genyen kòm senbòl li lalin lan, paske pi fò travay ke w fè avèk lwa sa se lannuit ke w fè l. E sa k fè yo rele l tou mèt minui. Seremoni pou lwa sa souvan fèt nan kafou, kote yo fè gran seremoni pou li menm, men w ap wè gen de kote tou, yo fè seremoni pou li nan simetyè. E le pli souvan se avan minui oubyen pandan minui, men se toujou prèske lannwit ke yo fè seremoni pou lwa sa. Ofrann ko aprann a lwa sa yo toujou an nombre pair, sa vle di 2, 4, 6, 8, men jamè 3, 5, etc. Koulè li se wouj e nwa, e animal sakrifis li se poul nwa, kok nwa, kabrit nwa, e toro bèf. Se yon lwa ki renmen san li anpil. Pafwa yo rele li mèt gran chemen, lòt lwa ki travay ansanm avè li, se Papa Legba, Simbi Makaya, e Bawon Samdi, eksetera. E yo menm di, menm si w tande Mèt Kalfou ansanm avèk Papa Legba, yo konsidere w antanke de frè marasa, Pou w rive jwenn mèt kalfou fò w pase pa papa Legba paske papa Legba se atravè l ke w pase pou w gen aksè avèk.